Waw lanmou se yon bagay ki ka fè w bliye tèt ou, ka fè ou pa konnen nan ki mond ou ye. Lanmou ka mete ou nan yon kafou kote ou fou ou pa rann kont si ou fou. Lanmou ka fè ou pèdi tout sans ou. Waw lanmou se yon bagay. ke ou pa ka fin konprann. Lanmou konn fè ou bliye chemen lavi. Lanmou konn fè ou bliye tèt ou. E lanmou konn fè ou fou. Lanmou se yon bagay ke ou pa ka fin kontwole. Tout sa m fè pou m fin kontwole lanmou m pa ka fin kontwole lanmou. Lè m fin imajine lanmou fè m fou.

Men m pa m pa nan bay sa. Humm pou jan w fre a la epi pou wap fache konsa. Men m pa ladann. Banm wè si detache se tap fè w pi byen. Fè l lage a l pi bon. Epi kote w prale? Kote m te vini cheri. Sa vle di kote m ou te vini epi ou te abiye fre konsa? Gade m pa nan jan t avan tande, wè map fè sakrifis pou ou. Wèm ap fè sakrifis pou ou pede baw lajan pede fè w sesi pede fè sela m pap pranl nan men w non. E kote w m tap vini kifè m abiye konsa. Epi tou m pa konprann kòman wap pale avèm konsa la. Kòman m pale avè w? Ou wè jan wap pale an li pa bon m pa renmen l. Dayè si se yon kòb m te genyen m te vin pran nan men w la m te vin pranl e se sak gen yon kòb. Bon ou fini pa twouve yon bon rezilta nan menl? M twouve yon bon rezilta nan menl epi m di w ke m pa anfòm. Poutèt sa m poze w kesyon an. Bon m wè w ap vini la tou tris. So, nan moman sa a, blan kò m vrèman ap domine lespri m. Ki kot, ki lè w te wè l ansanm avè l?
Anfèt, talè a la m sot wè l, bon, mwen menm, menm lè m sot rankontre avè l la m pa ka sonje. Tèlman bon pwoblèm. Sa w konte fè nan ka sa a apre sa ou fin retwouve li an? Tout sa m fè pou w la kòm Just antre nan vi m li di m non ke l gen madanm. E pa mennaj li di m ankò non m madanm li di m li gen.
M pa ka pale avè w tou papi. M pa di sa men gon fason pou pale. Enben m bay anyen.
Enben ekskize m ok. Dakò. Ekskize m. Dakò.
Epitou
kote kòb la?

Bon kote m chèche l m ka wè l. E m pa vle lòt fanm pèdi m ke Melisa. Sof Melisa m ta renmen ki pèdi m.
Denis e fò sekrè bon pou jan w esplike m bagay yo la. Misye gon sèten de yala k ap bay misye pwoblèm nan moman. Men mwen menm m pa ka gen kontwòl. Tou dènyèman map pale avèk misye de Yala sa, misye voye nou anlè menm manman misye li pa respekte avèk bagay Yala sa. An an sa vle di la fanm li di ke l genyen an se Yala? M siw nan sa.
Ah bon. Pi devan mwen kwè misye gen pou l regrèt. Humm.
Sa vle di tout soufrans ke tout soufrans sa yo map pran se pou se akoz de Yala non. Gran papa m, lè fè fatra. François Tony Mwen tèlman bezwen gen Melissa Ak sa pou m fè Mwen santi m ta pa bon pa vre non
Sa vle di la pou Blacom pa wont li menm nan kont avèk manmi l pou yon fanm.
Manmi lan konn bagay sa Men m wont pou misye paske zanmi m Pou etid misye. fè menm pou l tonbe nan nivo sa waw. Ou pale de nivo la. Sa vle di ke fanm li pran ki bay li bay tout li menm pou fanm nan fanm nan pa nan nivo l oubyen fanm nan pa. Fanm nan pa nan nivo l menm.
Ah bon.
Pou m byen di w pa nan nivo l. Se sak fè tout jan m pale a misye li ap voye m anlè li pa tande youn nan konsèy ke m ba li yo. Pou m byen di w. Bon bagay m pral rive anba la m panse nap wè ankò poum ka pale plis pase m gen poum kwaze a misye tou e pou janw esplikem sa misye sot fè la pa fèm plezi but m pral kote yon moun la si tout fwa sa mal pase nou menm lèn kwaze wap fèm konn plis de sa Anben ok pa gen pwoblèm m dja ok.
Yo. Ou konn sèl sò fèm pa dakò baz.
Kisa? Non sò fèm nan m pa renmenl papa. Kareman menn Ou wè mennaj mwen yon kote menn ap pase menn epi sò Bon sò tal dil la menm. Ou gen rezon frè fanm nan achte sèvo e konsa pou ta vin ap joure.
An kòman achte sèvo? M renmen yon fanm epi l achte sèvo m? Se mwen k chwazi renmen li baz. Ou gen pou wèl pou pi devan tande. Kòman m gen pou wèl la? Ebyen si w pa konnen, si w konnen w pa di m. Men m pa ou. Non ou pa ka di m gen pou m wèl monchè. Ou wè madanm m yon kote kòrèkteman men depi w al fè l esplikasyon men. Bon sa sa regade w menm? Sa sa regade w? Ou gen rezon wi frè m.

Nan bagay sa jan lap kontinye la, m pa kwè map gen pale anpil avè w ankò. Sof ke si lè n kwaze a, si n ka pale n pale. Si ke m ka salye w tou m salye w. Men afè de pataje tout ide m avè w, se swa jamè. M pap janm fè baz la kòm menm baz. Ebyen ok frèm, to ou ta ou gen pou wèl. M gentan wè se lanmou ya la kap fè w. Ou gen pou m wèl? Ya ou gen pou wèl. Jou map wèl la map tann li, kem wèl m fini. Lè sa wap di Felix te gen rezon. Ou fwa li. Epi da, m pa nan pil pale anpil map fè avè w menm. Ebyen ok frèm.
Misye gen pou l wè, m konnen yon jou kòm jodi an l ap tounen kote m ankò pou l di sa m t ap di yo se reyalite.